Salut tout moun son plezi pou nou ansanm pou nou vin pale football se toujou avèw zanmiw JP W 2 milyon dola pou preparasyon seleksyon ayisyèn nan ki pral nan koup du mond nan mwa jwen jiyè 2026 la epi genyen yon lòt 2 milyon dola pou prim de kalifikasyon lajan sa yo sòti nan men gouvèneman ayisyen an. Epi nou pral di w ke la fifa chwazi ofisyèl ki pral dirije tout 104 match koup du mond yo. Nou pral pale w de ekip Ekòs la ki se advèsè dirèk seleksyon ayisyèn lan. Nou pral di w konbyen fwa li patisipe nan koup du mond e nan ki nivo li toujou rive, èske li reprezante vrèman yon menas pou seleksyon ayisyèn nan? Epi nou pral pale w de seleksyon feminin ayisyèn nan ki te jwe yon match nan eliminatwa koup du mond, nou pral di w kòman sa te ye, èske se te yon match vrèman ki te enteresan, èske. Foutbòl ka kontinye ap jwe konsa nan zòn Concacaf la. Rete la, pa bouje, nou pral vin devlope gran pwen sa yo pou ou. An nou koute yon mizik Koup Dimond pou Ayiti.

Mwen menm jeneralman m pa nèg ki renmen jete flè pou moun e m ka fin jete yon flè pou ou epi m deside m ranmase flè m pou montre w kòman mwen m se yon nèg ki yon ti jan difisil lè w wè m bat bwavo pou yon moun se paske m santi ke gen yon bagay byen ki fèt. Mwen menm, m si tèlman konstwi vi m yon jan, m gen dwa fin ba w yon bagay, m deside m reprann li. Depi m wè sa m ba w la, ou pa ba li valè. ou pa konprann li. M gen dwa te fin ba w yon ti chen, m pase bò lakay ou, m wè w ap maltrete ti chen an, ou pa pran swen l byen, m pran ti chen m al lakay mwen. M gen dwa fin ba w respè, m wè ou s on moun ki pa respekte tèt ou, m pran respè m back. M gen dwa gen estim pou ou. Epi mwen wè ou desevwa mwen, m anlve estim nan. Konsa tou m gen dwa son moun ki ba w anpil valè, m wè w pa konn sa ki valè, ou pa respekte valè moun, m pran valè m. Se konsa m ye. Sèke m se yon moun, moun pa sipoze pran anyen pou aki. Se toujou rete nan on liy pou m pa pou pa fè m di m si m te konnen. Se konsa. Poukisa m fè tout vire won sa se pou m ka pale de jès gouvènman ayisyen fè a epi moun ki resevwa lajan. Depi sèten tan nou wè jan map voye flè pou madam Monique André. M estime ke se yon fanm vayan, se yon fanm ki entèlijant, se yon fanm ki renmen peyi l, se yon fanm kap travay pou foutbòl ayisyen. E nwa su blan, e m pap janm sispann di se li menm ki mennen seleksyon an nan koup di mond. e lòt yo tou. Paske li pa yon moun ki lach. Se yon gwo gwo gwo gwos responsablite ap mennen yon ekip dòm, ap mennen yon federasyon ki te gen tout pwoblèm sa yo epi pou l vin pran konfyans, pou lafifa fè l konfyans Epi li fonse. N ap bat bwavo pou gouvènman ayisyen an. E mwen menm depi m ap koute foutbòl ayisyen se premyè fwa mwen tande gen yon kòb ki dekese. Konn gen ti monnen, èske se konfyans yo pa konn fè moun ki te la yo? Èske se kwè yo pa kwè nan spò? men pa janm gen sa ki konn debloke. Seleksyon an se vre l kalifye li nan nivo je rondje vle pa vle ou pa ka nou pa ka fè kripya la se tout yon nasyon son bann anbasadè fò nou fè yo pwòp fò nou fè yo bèl fò nou fè kè yo kontan paske son gwo fèt foutbòl ebyen se konsa. Ministè des sports ta pral dekese 2 milyon dola vèt pou preparasyon seleksyon ayisyèn nan. M pa bezwen konnen paske ban m di nou yon ti bagay tou, minis lan m wè l t ap bay yon diskou tèt anba. ki san devan san dèyè minis lan pawòl ou yo pa t rive sou nou dayè ou pa t ap di anyen lajan ou te bay la se li ki enpòtan men ala peyi gen pwoblèm m ap tande minis lan k ap fè yon diskou nan yon seremoni Se lamentable. Bon nou pa vin pou kritikel, li fè sa poul te fè a li fè jès la bon nou pwan kòb la ou menm kenbe tout pawòl ou yo pou ou. An plis de milyon dola sa, pa bliye ke la fifa bay chak ekip ki kalifye pou al nan koup di mond lan 1 pwen 9 milyon dola pou preparasyon. M pa pral tande okenn plenyen afè preparasyon ekip la. La genyen tchotcho pou bagay yo avanse mwen di bwavo e premye minis lan pa gade sou 2 milyon dola sa li di li menm paske se nòmal fò gouvèneman fòl mete men nan pat la fòl ankouraje jwè yo paske tout peyi yo fèl premye minis lan. li bay 2 milyon dola tou pou prim de kalifikasyon mesye yo. Kisa kòb sa a reprezante? Anpil bagay. Yon moun ka twouve ke se yon pitans li ye. Se Ayiti nou ye, se yon ti peyi nou ye, krab la pa gra. Dayè, n ap viv nan yon peyi ki nan yon sitiyasyon patikilyè. Yon peyi fèmen, pa gen lajan k ap rantre. Se ladwann, se pò, se ayewopò ki pèmèt lajan rantre. Depi kèk tan pa gen bagay sa yo. Menmsi ta gen ti kòb lòt kote men lòt nèg avan yo pat konn fèl se nan pòch yo tap fouwel nou pran m pral esplike nou sak pase ayiti e nou tout nou wè ayiti paka jwe yon match lakay li e pa jwel pat ka jwe kote lal jwe nan ti teren yo se pa nan gwo stad lal jwe son pakèt ti teren menm si nou pat ka jwe pòtoprens men fòlibète pa fèmen. Jeremi pa fèmen, Okay pa fèmen, Jakmèl pa fèmen, Okap pa fèmen, Pòdepè pa fèmen, Gonayiv pa fèmen. Se ke nou te gen dwa gen yon ti teren pwòp nou resevwa match nou. Men, kòm nèg ki te la yo, yo pa te klere, yo te plis wè vòlè, yo pran yon bann lajan yo gaspiye. Lè m ap wè nèg yo pa wont yo di yo depanse 40 milyon dola nan Pak Senterèz, yon teren ki pa reglemantè, m ap di 1 enjenyè sa k te travay sou kontra sa ki kote l sòti, moun ki te ba l, paske nou pa ka fè yon bagay pou nou jis pou fè tèt nou plezi e pou nou fè yon bagay pou l itil la kolektivite, lè w ale Pak Senterèz. yon ti bout teren ki pa reglemante a, sèke l pa t ap janm ka itil anyen, yo ale la pou yo depanse kòb yo, pou yo pran pi fò mete nan pòch yo, pou yo ka bay yon chif. Oke, an nou kite sa. An nou bat bravo pou sa yo ki la jodi a, ki wè pou fè plezi. Sa lajan sa a itil, m ap di ankò, timoun kounye a ki anvi jwe foutbòl, l ap ankouraje pou l ta jwe foutbòl. Paske omwen, si nou fè kalkil, la fifa, pral bay chak ekip tou depan de klasman ou. Dayè depi ou gentan nan mondyal la ou pral gen yon 9 milyon dola ankò. Si nou pran 2 milyon sa, 11 milyon dola, lè federasyon an ta fè depans li e ot, nou pa kontab nou pa pral bay chif pou yo men nou ka fon estimasyon. Men gen posiblite pou chak mondyalis jwenn omwen yon 100 mil dola ameriken. Se kèlke choz. An espas 1 mwa, 2 mwa, se kèlke choz. Gen k ap jwe an Ewòp ki wè kòb sa deja. Men sa petèt k ap jwe nan yon nivo mwendr k ap fè yon swasant, swasantdi mil dola, yon san mil dola pa ane, se yon plis l ap ye. Sa ki soti ann Ayiti, si nou pran egzanp Roudensky, si l vin fè pati de dènyè lis la, l al jwe koup di mond lan, men omwen l ap gen yon ti kòb lè l retounen ann Ayiti pou l achte yon bèl machin pou l woule. Si l te gon ti bout tè pou l ka kòmans, pou l ka kont kòmanse fon on on ti kay pou l rete pou l di sa se fwi travay li. L ap ka peye lekòl pitit li. L ap ka ba madanm ni on on ti kòb pou l kòmanse on biznès. San mil dola ameriken antre kach. Men. On piti k ap grandi k ap di a bon. M ap ka peye inivèsite mwen. Map ka demare vim a sa, se mwen k metel nan chif sa, nou di aproximativman, li gen dwa plis li gen dwa pi piti men lap anvironnen sa. Lè nou pran 11 milyon an tou. Timoun ki nan lekòl foutbòl kounye a ki nan akademi, lap di kitem al jwe, m ka jwe an yon kontra, si mal jwe nan seleksyon an, seleksyon an rive lwen, m ka toujou jwenn yon bagay poum rantre. Se sa. Nou apresye jès ki fèt la e Premye minis lan nan diskou l tou ta pral di yon bagay ke m pa fin twò apresye, bon se chèf li ye, li pa t bezwen, tankou nan jan l pale a se tankou l ta mete yon sòt de pinga e bon pou kòb la ta depanse kòrèkteman non. madanm nan bali kredi l bal respè li li travay sil pat bay rezilta la fifa pa tap metel la nan tèt komite de nòmalizasyon an se vre ke nap viv nan peyi moun pa fè moun konfyans m konprann premye minis lan paske l konnen jan ayisyen gen twou nan manch men madanm sa nap bal sa yo rele benefis di dout. son mère de famille li respekte tèt li e jiska metan poko gen plenyen pou li mwen m bat bravo pou li e jou demen m tande l fè yon vye bagay map vini menm kote a nan menm mikwo a pou m di madanm m ranmase flè yo m te jete pou ou a kite m kontinye mete flè pou ou premye minis mèsi. Minis edikasyon malgre diskou tèt anbaw la nou pwan kòb la mèsi bèl jès. Kounya madanm nan kòm lap travay avèk yon staf li gentan gen yon abitid la fifa li menm a bouch li di ke la fifa bal mandel rapò chak mwa sèke l abitye a sa. vle di ke 4 milyon dola la sa kap rantre nan men l yo lap byen depanse yo mwen m pa konnen madanm nan men m kwè ladann paske ou wè l sanble yon moun de karaktè l sanble yon moun eklere tou bwavo e madanm map kontinye baw ti konsèy sa chak jou toutotan m kapab depi m site non w madam Monique André Pandan premye minis lan wèl sanble yon nèg ki eklere lap fè ti jès la sa regade nou sam pral di a tou fon jan mete tèt ansanm avèl fè bouch nou rive nan zòrèy Gianni Infantino dil tou piti kòman prezidan ou ka ede nou. Kòmanse konstwi yon stad. Di l kòmanse. Epi nou menm n a eseye chèche lòt fon. Si peyi a vin ouvè, menm jan m konnen gen yon seri takse moun k ap rantre yo, imajine si nou di, paske depi nou kòmanse, nou di chak moun k ap rantre nan peyi a bay 2 dola. pou konstriksyon stad la pa fèl tankou jan vòlè yo te fèl yo di pou yo ka fè lekòl la non kote konn gen prè de 250 milyon dola ki rantre chak ane epi pa gen moun ki konn kot lajan sa pase non nan lajan pa fè transfè pa fèl konsa di la fifa ede nou. kòmanse konstriksyon yon stad de 25 mil plas. Nou chèche yon, li gen dwa, li pa bezwen Pòtoprens. Pòtoprens se yon milye pouri l ye. Chèche yon kote. Latibonit gen yon bèl popilasyon. Lenò, se sèl kote ki ka ranpli yon stad 25 moun, 25 mil moun. Okap. Paske fòk konstwi stad la an fonksyon de popilasyon, an fonksyon de. E foli moun yo pou jwèt la. Se le cap ki gen, se le nord ki gen l, nou pap bay manti. Nou kòmanse konstriksyon stad epi nou menm nap rantre nan konsyans ayisyen, pitit ayisyen. Chak moun kap rantre nou takse on 200, on 10 dola an plis, on 5 dola nou di pou la konstriksyon di stad. gen moun ki tap bay plis, gen moun ki tap plede voye non ti tan nou tap jwenn nenpòt 200 milyon dola pou nou fè yon bèl ti stad nou. Sa se konsèy pa nou m bay. Paske se chèf ki ka fèl, se moun tankou nou ki ka fèl, responsab federasyon, gouvèneman. Madam. Se pa flè m tap mete pou ankò. M tap retire chemiz mwen a chak kote wap mete pye w pou pile l si w ta fè sa. E pandan ou wè ou sou pik ou la paske ou sou pik ou. Non w grave nan listwa kòm moun ki te mennen Ayiti nan koup di mond pandan ke w gen tout apresyasyon la. Se vre ke ponkò gen eleksyon pou genyen. yon chèf pèmanan men m ta renmen jis kòmanse di pawòl sa di rèv ou se ta kite yon stad pou ayiti nan pwochèn eleksyon an tou bon mwen m anvi ayiti gen yon stad e pa yon ti bout teren non ou wè yon bann ti bout teren n al jwe nou kalifye yon bon stad nou kapab nou ka fèl. Jis chèche pou nou kòmanse l epi ayisyen menm ap fini l mwen menm ki di w sa ayisyen menm ap fini l se vizyon sa bann vòlè ki te la deja yo pat janm genyen yo pa panse pi lwen ke yo wè jodi a gade jodi a jan foutbòl la fè kè tout moun kontan si nou wè kote ayiti lwe pou l jwe. Se lamantab. C'est écœurant. C'est absurde. C'est aberrant. C'est pas possible. Nou son peyi foutbòl. M wè gon pakèt akademi kounye a an Ayiti. Men timoun sa yo. Gon lekòl foutbòl ki an Espay la ki rele Ruben FC. Gen lòt m kon wè ki vwayaje. Men ki enfrastrikti nou fè pou yo pou yo jwe? Zero. Se pa lajan k pa gen. Se pa lajan k pat gen. Nou pa panse a la jenès. Antouka ti jès sa a mwen apresye l, mwen di bwavo mesye lè dirijan, madam ki resevwa lajan, itilize lajan kòrèkteman, bay rapò w pou non w pa rete pyès kote, pou pèsonn moun pa vin site non w menm jan a vòlè k te pase la yo. se JPW. E pwi n ap kontinye a enfòmasyon yo, la fifa chwazi ofisyèl yo ki pral nan koup di mond la. Ki pral dirije 104 match koup di mond yo. Ayiti se yon peyi mondyalis eske genyen ayisyen ki fè pati de ofisyèl yo? Zewo. ankò pou lè menm rezon. Se chanpyona w ki fè w genyen bon abit. Se nivo chanpyona w ki fè w genyen bon antrènè. Ou pa gen chanpyona, ou pa gen bon abit la fifa pa pral konsidere abit ou yo ki vle di ke la fifa mete abit yo nan menm nivo avèk klèb yo. nan menm nivo ou mete foutbòl ou. Yo pa pral pran yon nèg k ap abitre nan yon teren tè, yo pa pral pran yon nèg nan yon peyi ki pa gen chanpyona paske abit la se yon kesyon de travay li ye. Se yon kesyon dantrènman. A mezi w ap abitre plis, ou vin gen plis fasilite. Ou plis wè, gen plis aksyon ki fèt devan w, gen plis sitiyasyon ou fè fas a li menm. Ebyen si Waw si ou se abit nan ti peyi nan ti chanpyona ba nivo se tande wa tande ofisye nan gran chanpyona se tande wa tande al abitre nan gros konpetisyon ebyen se sak rive ayiti pa bliye ke nou kalifye nan koup du mond se pa yon chanpyona nou te gen son ekip pitit moun deyò, de jèn nou rele de binasyono, ki gen rasin yo nan Ayiti, nou pran nou rasanble pou nou fè, se pou yon chanpyona nou genyen de wo nivo ki ta frape, ki fè nou jwenn moun sa yo, ebyen, sa vin rann ke ou pa ka gen bon abit, ou pa ka gen bon antrenè. Lè nou deside fè foutbòl tout bon, n ap pi fyè ankò non sèlman n ap gen ekip nou men n ap gen abitre n ap ka gade nan televizyon tou swa k ap asistan swa k ap nan var swa k ap nan milye teren an pou dirije match foutbòl n ap di yo wi li se ayisyen si se yon ti nèg ki sot bò lakay nou menm n ap anvi woule kò nou atè. Ebyen genyen zero ayisyen la fifa chro retenu 52 abitre nan mond lan li chwazi 88 asistan menm asistan jij de liy nou pa gen 52 abit santral 88 asistan epi 30 abit pou al nan var sa nou te ka rele. videyo dasistans abitral. Men nan ki sa nou ye. Ebyen, n ap kontinye pou nou ka pale de ekip. Seleksyon ayisyèn nan ki t al, bon se pa ki t al jwe, ki nan fenèt fifa ap jwe eliminatwa koup dimond feminin, yon koup dimond k ap fèt nan peyi Brezil an 2027 la. Ayiti jwe 3 match. Li te jwe fas a ekip Beliz la ke li te pase 9 zero. Sa pa t ka pèmèt nou wè e nivo n vrèman paske ekip sa yo se pwòp pwa lou a. li jwe a ekip Surinam nan ki te yon bèl opozisyon paske m te renmen ekip Surinam nan pa bliye ke Surinam yo gen rapò avèk la Oland se ke gon bann jèn ki soti nan la Oland ki vin jwe pou yo ou wè te gon bon nivo foutbòl yo te vrèman poze ekip Ayisyèn nan kesyon. men avèk endividyalite ke nou genyen avèk e ras ke nou genyen pa bliye ke nou se mondyalis kanmenm se sa ki enpòtan nou gon sèten eksperyans nou te pase yo an 2 zero ebyen ta pral twazyèm match la fas a ekip Angi a ekip Angi a m ka di ekip ki ta parèt pi nil Pèmèt mwen di mo sa. Ayiti genyen 5 zero. E se la m pral di ke se yon desepsyon. Yon ekip tankou sa m tap wè a, yon match ki pa fè onè ditou a foutbòl, kòm depi yon moun mete chòt sou ou, mete mayo, mete tenis epi w al sou yon rektang vè, Se footballè w ye, se football wap jwe, m gen presyon sam tap gade a se sanble l te sanble a football. Tan ke tan spektak la te movè. E si ke on moun pat janm te konn gade football, se tande l te konn tande pale de football. epi ou pran l se jou sa ou mete l chita devan televizyon pou lap gade sa m tap gade a li tap di poukisa yon moun renmen sa paske m di nou pat gen F nan sak tap jwe a. Ayiti te desevant konnya nou pral di kòman wi pou nivo Ayiti ak sam te wè a se yon match ki te sipoze fini omwen 20 zero m di w pi piti 20 zero se yon ekip demwazèl yo pwan yo abiye yo, yo mete sou yon teren, gen lè k pa janm konn gade yon match foutbòl, gen lè ki pa janm konn sa k foutbòl la, epi yo gonfle tankou jan w konn wè ti poso gonfle, kon ti yon bann bèt ki gonfle yon kote, e pa ke m trete yo de bèt non, kon ti yon bann, yo fon twoupo, Kote boul la ye yo la, kote boul la yo la, yo ret devan kan yo a, depi boul la vini yo pimpe l dejan yo ap fè bolite. Yo bare totalman ekip ayisyèn nan paka jwenn fay la vrèman pou l ba yo gòl. Se la m kondane ekip ayisyèn nan. Paske pou nivo yo, pou kalite bèl jwez ki genyen nan ekip sa. yon ekip nul konsa, yon ekip moun ki pa konn anyen nan foutbòl, m di ke èske yon antrenè pran kòb pou l antrene sa? Kòman l fè pran yo? Kòman l fè rekrite, rekrite yo? E pi, li menm tou, ki sa l enkilke yo? Ki sa l di yo? Ki diskou l ba yo? Èske l janm mete yo chita pou fè yo gade yon match foutbòl? Èske l janm antrene yo teknikman omwen? Kondwi de bal yo, anyen, zewo. Men, yo evite lakatastwòf. Ayiti jwe tou ak match la. Ayiti ba yo sèlman 5 gòl. 3 pwen an fèt, men se pa avèk lamanyè. Ayiti an tèt gwoup la avèk 9 pwen, men m kwè rete yon match ki pi serye le 17 avril se fas a ekip Repiblik Dominikèn nan, m pa kwè Ayiti pral parèt avèk vizaj sa, yo pral gen sa yo rele detèminasyon an tou, ògèy la tou, pa bliye ke lòt kote a tou yo pral jwe tou menm jan, yo gen ògèy la lakay yo, paske tout kote yo jwenn pou yo kraze Ayiti. yap krazel yap fè tout sa yo kapab menm si yo pata bon bon bon jwez tankou jwè ayisyèn yo men pa bliye ke detèminasyon a ògèy ka fè yo venk ka fè yo genyen sa rive tout tan nan foutbòl e menm nan lavi menm nou menm ka menm ale nan sa yo rele lensten de sivi. Moun nan li pa gen fòs la vrèman non. Men li si tèlman santi l an danje, li vle genyen, li vle fè fyate l, l ap fè tout sa l kapab. L ap mete tout fòs li deyò. Se apre wa di oh gade sesa ki met dom atè. Paske ou menm ou te kwè ou siperyè epi ou bay vag ou pa respekte advèsè a epi li anplwaye les moyens fort li detwiw. E lèl imilye w l imilye w nèt se sa pou ayiti siveye pou ki pa rive l nan match le 17 avril la an nou kontinye ayiti nou nan mondyal.

Ti leve nou nan mondyal lespwa limen. Ayiti leve nou nan mondyal. Se lanmou se fòs rèv ki pote nou. Se lanmou se fòs se rèv ki pote nou wi. Mond la ap gade nou. Nou pa prale kòm. Alaso alaso alaso. Jis pou nou patisipe. Nou prale pou nou jwe foutbòl. Pou nou bat moun pou nou bat. Pou nou fè le mond antye kontan e pa sèl ayisyen. Ayiti nou nan mondyal e li kòmanse jodi a. Chak jou se yon match pou nou. Ebyen nou pral palew de ekip Ekòs la ki nan menm gwoup avèk ekip Ayiti a. Dayè premye match nou nap jwe l avèk ekip ekosèz la se yonn nan pli ansyèn federasyon ki gen nan foutbòl la apeprè 153 lane se moun yo kap jwe foutbòl lontan. Ekòs sa pral fè nevyèm patisipasyon li nan koup dimond nou wè se pa nenpòt ki ekip. Men, nan tout patisipasyon sa yo, nan 8 fwa l patisipe deja yo, ki sa l fè? Ki rezilta l fè deja? Ekòs patisipe nan koup di mond 1954 la, li patisipe nan koup di mond 1958 la tou, li patisipe an 1974, li patisipe an 1978.

Li di ke pandan en sèten tan, yo te reprezante anpil an Ewòp. E pwi dènyè koup di mond ke yo patisipe se la koup di mond 1998 ki te fèt an Frans. E pwi kounye a la yo kalifye pou yo jwe dènyè koup di mond sa kap fèt nan mwa jwen la an 2026. Sa pwal fè yo 9 koup du monde men nan tout patisipasyon sa yo nan ki nivo yo janm rive poum byen diw ke lekòs nan 8 koup du monde yo poko janm pase premye tou la tout patisipasyon yo se premye tou yo elimine nou ka di ke se yon ekip ki pa fè pè. Se vre ke l gen eksperyans koup di mond, men li pa konn twò deranje moun vrèman. E ane sa, li tonbe nan menm gwoup ansanm avè nou. Eske si n ale nan done sa yo, sa pa pral remonte moral nou? A byen ke nou menm nou nan dezyèm nan, men sa ka di nou nou pa pral pran twòp konfyans. Men, psikolojikman, nou ka jwe avèk Lekòs. M pa di nou pral bat Lekòs, men nou ka pa l ridikil devan l. E nou ka bat li tou. Si se sou Lekòs pou nou fè twa, premye twa pwen an se pou nou fè l. Epi n al goumen a nenpòt lòt nou fè yon match nil, kat pwen, nou fini meyè twazyèm. Si l pa bitye pase premye tou se pa sou nou l ap vin pase l la. Grenadye Palaso. Lekòs fè 4 viktwa sèlman nan 8 patisipasyon an. Lekòs fè 4 viktwa sèlman nan koup di mond, li fè 7 match nil e li pran 12 defèt an 23 match.

Ebyen, se li menm Ekòs premye fè yon viktwa sou li 2 zero an 1974. Dezyèm viktwa Lekòs li pral fè l sou ekip yo rele La Oland la, Les Pays-Bas. Li te bat Peyiba 3 de an 78. An 82 li fon lòt grenn viktwa ankò Fas a ki ekip Nouvèl Zeland nap wè se pa nou deja wè gen 2 ekip li fè viktwa sou yo la se pa de gros ekip vrèman se pa de grand nasyon di foutbòl Zayir yon peti pousen epi Nouvèl Zeland nou konn jan nivo Oseani an yon ti jan ba se yon nivo nou ka konsidere prèske a nivo konkakaf la M ka menm di nou depase l menm paske lè n ap pran nou gen Meksik, nou gen Etazini, nou gen Kostarika, nou gen Onduras, nou gen Ayiti tou. Konprann? Se sa k fè w ap wè gen Lostrali ki nan zòn oseyan li nivo a tèlman ba pou li, li prefere al ipoteke plas li a ann Azi, li di ke l pap jwe nan konfederasyon ki ba konsa kote nivo foutbòl la ba, san sa foutbòl li a pap janm pwogrese. wè Lostrali kite zòn nan l al jwe an Azi pou montre w ke jan nivo foutbòl la bo ba an Oseani jis kounya la. M pa bezwen di pou anvan. Yo di ke an 1982,

e li pa janm konn koulè dezyèm tou. Li toujou rete plonbe chak ane l vini. Li elimine e nou menm nou di ane sa l ap vini tou l ap elimine si l ap pase se pa sou nou sou nou l ap pase e si gen pou retire lespwa nan tèt li se nou menm k ap kòmanse fè yo di ke genlè nou pap janm pase premye tou. Bikòs pral nan nevyèm koup di mond li, nou pral nan dezyèm koup di mond. Nou pa pè e nou pap janm pè. Nou se grenadye, nou vini pou nou tire boulèt kanno menm avèk mèg mwayen ke nou gen e nap ranfòse, nap mete fòs, nap mete detèminasyon, nap mete ògèy nou, nap pouse. Nou pa gen pèsonn moun nou pè depi nou la, se paske nou te travay, nou kapab, ke l te Ekòs, ke l te Brezil, ke l te Maròk,

Ebyen se sou mizik sa, se sou nòt sa yo nap kite w, nou di w mèsi dèske ou te pran tan pou koute nou, depi nou jwenn enfòmasyon yo nap toujou vin pataje yo ansanm avè w, se toujou avèk zanmi w